Bonjour, bonsoir ak tout abone nou yo e ou menm tou ki poko abone nou salye ou se okazyon espesyal lan sa pou ba nou like pa ou la e abone pou rete konekte ak nou. Jürgen Klopp e Luis Enrique, kiyès k ap genyen lit sa? Èske Kylian Mbappé pral kite ekip Real de Madrid la? Ebyen fanatik yo se ansanm de enfòmasyon sa yo nou pral debat pou ou rete konekte ak nou pou plis detay. Fanatik foutbòl mwen yo, apre depa Xabi Alonso a, ebyen men potansyèl ranplasan pou Alonso a. Florentino Perez ki vrèman ap fè tout mwayen posib la pou l kapab konkli yon akò ansanm avèk Jurgen Klopp pou l kapab vin pran men an nan ekip Real de Madrid lan. Jurgen Klopp dezinye kòm meyè ranplasan pou Xabi Alonso anndan ekip Real de Madrid la. Men, Jurgen Klopp li menm tou pa sanble ase enterese pou l ta vin ede ekip lan, pou otan genyen Luis Enrique, aprè bèl sezon sa ke nou konnen li fè ansanm avèk ekip Paris Saint Germain an. Se Enrique la ki vrèman ofri l a ekip Real de Madrid lan e. Anpil fanatik gentan konsidere ke se tap yon bon acha, se 2 antrenè ki peze lou ki sou tablo a la. Kijan sa kapab fini pou ekip Real de Madrid lan avèk 2 super antrenè sa yo? Kote ke Luis Enrique ki deja sezon pase avèk ekip Paris Saint Germain an ki gentan pran Lig dè Chanpyon, Chanpyona, Super Koup Despay, li pran tout sal jwenn sou wout li e menm Koup Entèkontinantal la. Ekip parizyèn nan ki te deja sipèb ap retounen a Real Madrid. Ebyen, Luis Enrique ki li menm di si ekip Real de Madrid la kontakte l, li menm li pare, li prè pou l vin bay kout men pa l, kout zepòl pa l. E l di, dè ete pwochen an la, depi Real kontakte l sèlman, li menm li deja tout wi. Sa vle di se jis yon kout fil ekip Real de Madrid la ap jis gen pou l fè epi li menm li ap parèt. Men, Jurgen Klopp li menm se avè l ekip Real de Madrid lan plis enterese, se li menm yo ta plis anvi genyen. Èske sa ap konkli? Nou poko konnen. Men Florentino Perez ki li menm deja prè pou l mete tout pwa l nan balans lan la pou l vini ansanm avèk Jurgen Klopp nan ekip Real de Madrid lan dè ete a la. Ebyen, nou ta swete ke sa konkli osi rapid ke posib paske gen ekip Real de Madrid lan la ki pral antre an konba la nan Liga a. Se pral segond match Alvaro Arbeloa. Ebyen Arbeloa ki li menm te deja di Liga e Lig dè Chanpyon an se objektif li. Donk se sa ke yo bezwen pran la, se Liga ak Lig dè Chanpyon an. Men, poko konn preparasyon an. Sa vle di m envite tout fanatik Barcelone kou Real al gad match la pou n kapab wè kisa Arbeloa prezante nou ki fè ke li met nan may li ke li prale ranpòte Liga oubyen Lig dè Chanpyon an. Ebyen fanatik foutbòl mwen yo, pou match Real de Madrid la, sa te ase konplike. Malgre ke Real Madrid bat match la, men sitiyasyon an ki vrèman egzajere, ki dejenere, e la sa pral mande pou mesye madrilèn yo vrèman mete pye yo o sòl pou yo kapab bay viktwa, bay piblik la sa ke yo merite a. Ebyen, match la fanatik mwen yo ki te kaziman fèt sou do Vinicius, kote ke moun yo ap sifle, li ap sifle, li ap sifle, li te vrèman mouri nan match la, e genyen li menm Florentino Perez, Ke pèp la, ke piblik lan, ke fanatik yo pa sèlman dèyè Vinicius pou koze Alonso a. Men, fanatik yo kounye a ki kòmanse sou do Florentino Perez k ap mande demisyon l. Ebyen fanatik foutbòl mwen yo, ekip Real de Madrid la ki fè yon viktwa sèt, ki bat ekip Levante a 2 a 0. Yon penalite transfòme par Mbappé epi yon gòl sou kònè de Raúl Asensio, Men fanatik mwen yo se te yon trè trè trè move moman pou Vinicius Junior li menm ki te vrèman mouri, ki te vrèman pat konn ni pye dwat li ni pye goch li sou teren an tèlman ke piblik lan tap sifle l jiskaske nan kout siflè final match la li te oblije kouri al nan vestyè la medam e mesye san ke l pat rete aplodi piblik lan ret pran felisitasyon tou sa apre kout siflè yo li te oblije tou ale ebyen fanatik yo Vinicius antanke youn nan kapitèn Real de Madrid lan nou ta swete ke li rezoud ti pwoblèm sa, paske wap toujou jwenn kritik yo, wap toujou jwenn sifleman yo, men se ou menm ki pou ba yo sa ke yo bezwen an, sèt li make yon trè bèl gòl nan Super Coupe d'Espagne la, men sa pa sifi, sa ki vrèman pa sifizan, paske apre w fè nenpòt 22 match, 19 match san ke w pa make avèk ekip Real de Madrid lan, Kounya yon sèl grenn gòl ke yo fè pa sifizan pou konble tout vid sa yo. Yo poko wè Vinicius yo a. E si chak tan yap takinew, yap baw pwoblèm, ou koube se ke ou poko prè tou pou kapitèn ekip lan. Fòw konnen kapitèn lan gen anpil pwa, gen anpil chaj ki vin sanse sou dow. Donk Vinicius dwe leve nivo a menm si piblik lan ap kriye, ap pran sa yo kòm motivasyon pou avanse, pou ofri plis. E konnen ke lè piblik lan ap sifle Vinicius lan, lè piblik madrilèn lan byen sur ap sifle Vinicius se pa paske yo pa renmen l, se paske yo konn sa l ka bay yo ta renmen l leve nivo a, yo ta renmen l bay plis ke sa l te konn bay deja tou. Donk Vinicius dwe aprann leve nivo a e sispann panse ke se renmen yo pa renmen l ap efondre tèt li pou l retounen nan kawo total ke l te ye a, pou l ap rate plizyè match ankò san ke l pa ka pwodui. Ebyen Vinicius nou ta swete wèw yon lòt fwa pi soude, pi solid e pi konvenkan. Ebyen fanatik yo apre match la genyen Alvaro Arbeloa sou kout siflè yo ki te vin pran defans Vinicius. Ebyen li di li pa kwè ke bagay sa ap kontinye, afè pou moun yo ap vin sifle jwè yo nan stad la. Li di li respekte piblik lan, li respekte fanatik Real de Madrid yo nan Santiago Bernabeu an. Yo di egzijans fanatik yo anvè jwè yo bay jwè yo plis motivasyon pou yo bay le meilleur de yo menm. Se sa m te di an. Donk Vinicius dwe pran sa kòm egzanp pou l ofri mye. E li te pran defans Vinicius lè l di ke Vinicius ede nou deja pou n fè on pakèt tit. Sitou nan Lig dè Chanpyon, pi gann janm bliye sa. Epi li te pote ekip lan sou zepòl li lè ke li te pi jèn. Fòk fanatik yo gen gratitid pou yo sispann moke yo de Vinicius. Yo eme fanatik yo, nou ta swete ke sa aranje pou ke Real de Madrid kapab retounen sou lè ray paske bagay la ki vrèman pa fasil pou yo malgre viktwa lan, men Real de Madrid ki vrèman ap sibi anpil kritik fanatik yo la sitou Vinicius Junior. Arbeloa li menm ki te vin avèk chanjman pa l, menm jan Alonso konn fè l la, Arbeloa ki li menm ba nou yon Gonzalo Garcia jan ke nou konnen li sipè bon nan pwen datak la, bon pito l te ba nou yon Mbappé nan koulwa dwa pito, men li te ba nou Gonzalo Garcia nan koulwa dwa kòm yon 8, ebyen fanatik yo Nou konnen sa pa pòs li, li pa t ase briyan vrèman, li, li pa t la. Moun ki te ase briyan, ki te pi briyan menm nan match la, nan mitan teren an sitou, se te Aurelien Tchouaméni. Tchouaméni la ki nan yon nivo ki enòm, ki vrèman ap pwodui, ki ap ofri plis de jou an jou a klèb Real de Madrid la. Ebyen fanatik yo. Real de Madrid sa pou nou kenbe avèk Alvaro Arbeloa pou premye match li nan Liga, Real de Madrid ki fè yon viktwa 2 a 0 sou ekip Levante a, yon gòl de Kylian Mbappé e yon gòl de Raul Asensio ki vrèman ap frape la, sa gentan fè l 2 gòl pou dènye match yo ke l jwe la. Ebyen fanatik yo nap ret tann advèsè la li menm ki gen pou l prezante l, ebyen si advèsè la ta manke rate match pa l la, Real de Madrid kap sèlman a yon pwen dekar sou rèy Arbeloa fanatik mwen yo. Sèt, Real te deja nan yon pozisyon ase pa mal nan Lig dè Chanpyon an e nan Liga byen sur Real pa mal ditou. Men kounya, grand kestyon anpil fanatik vin ap poze ankò se, èske Kylian Mbappé pral kite ekip Real de Madrid la Paske Real ki vrèman enterese e Florentino Perez ki pare l pou l fè tout sa ke li kapab pou li fè Erling Haaland vini nan ekip Real de Madrid la. Ebyen, sa ki fè zen an pi chofe se paske gen ekip kon Fenerbahçe ki jis pran nouvèl la la epi ki gentan enterese ak yon potansyèl prè de Kylian Mbappé. Epi, genyen ekip Juventus de Turen an, La Vieille Dame, ki li menm deja di depi Mbappé an vant, yo prè pou yo pran l. Kidonk, èske Mbappé t ap ka rete pou l fè doublure pou Erling Haaland oubyen Mbappé ke nou konnen ki se yon jwè polivalan? Kiyès nan mesye yo ki pral peze pou Mbappé kapab jwenn plas li sou teren an? Èske se Rodrygo? Èske se Vinicius? Donk, Arbeloa pa Alonso, si se te sou epòk Alonso nou te ka di bon, se petèt Rodrygo, se petèt Vinicius, oubyen l ap fè pèmitasyon, donk men sou Arbeloa nou pako konn fil ide, et Arbeloa ki parèt kòm yon jwè ki vrèman apresye fason Vinicius prezante l la, donk nou poko konnen kijan sa pase, se lè nou kòmanse swiv kèk match, Nou tap wè e si Jurgen Klopp ta vini, se pral ankò yon lòt antrenè ke n tap oblije genyen tan pou n swiv, pou n ta wè kiyès nan jwè sa yo ki plis antre nan ideyoloji pa l la, a kiyès ladè li tap sèvi, èske se Mbappé k tap fè lè fre, oubyen èske se Rodrygo ou Vinicius. Rodrygo ke nou konnen ekip Manchester City an ki vrèman vrèman enterese avè l. Guardiola ki vrèman apresye Rodrygo ki ta renmen genyen l nan ekip li an. E Vinicius li menm ki genyen Liverpool, Chelsea e menm dè klèb an Arabi Saoudit, menm Paris Saint Germain tou byen sur, ekip Luis Enrique a ki vrèman ta renmen genyen l nan sen yo. Donk, nou pa konnen kijan sa t ap pase, kiyès nan moun sa yo ki t ap fè lè frè, men. Sitiyasyon an se konsa li prezante la anndan ekip Real de Madrid lan avèk yon posib arive de Erling Haaland. Ebyen fanatik yo, nap pouswiv toujou nan dosye nou an. Kote ke Xabi Alonso ki li menm kite ekip Real de Madrid lan, gen anpil fanatik kap kritike Vinicius ki di se akoz de li, se menm jan tou genyen anpil fanatik tou ki di si yo mete Xabi Alonso deyò anndan ekip Real de Madrid lan ki di ke se akoz de move jesyon l de jwè a ki fè ke yo voye l ale paske Alonso te plis gen panchan pou Mbappé ke Vinicius e ke l te ap mal jere Rodrygo pou l te mete Mastantuono jwe ebyen yo di ke nan yon ekip ke w bezwen avanse Pa ka genyen yon sèl sipèsta e ke lè Alonso te parèt la li te sèlman gen yon plan Mbappé sèlman e ke se li menm li te mete kòm sipèsta ekip Real de Madrid la sèlman pandan ke tout lòt jwè yo te ap jwe te gen yon espri dekip, te gen yon sòt de disiplin malgre te ka gen ti ògèy de kote men ekip lan te ase soude lè chak match men kounya li vin santre yon ekip O depan de Mbappé sèlman. Si Mbappé pa make, Real pa ka genyen. Si Mbappé pa jwe, Real pa ka genyen. E menm nan demi final la kote Mbappé pat jwe fas a Atlético de Madrid, otomatikman Real kalifye, Mbappé te jis an Espay, nou wè Alonso ki kouri rele l pou l vin jwe nan final. Pandan ke Mbappé pat vrèman an fòm, Mbappé pat byen. Ebyen fanatik yo se sa ke anpil moun kritike Alonso. Yo di ke Vinicius son superstar, Mbappé son superstar, Jude Bellingham son superstar e Rodrygo son superstar. Ou pa ka pede retire Vinicius nan match, pede retire l pou monte pafwa Fran Garcia, pede mete Vinicius sou ban lè match yo, pede mete Rodrygo sou ban pou w ka kòmanse match la ak pyès ak Mastantuono ki pa menm yon jwè. konplè a vrè di, paske Mastantono depi arive l antanke atakan nan ekip Real de Madrid lan, se gras a koup diw a ke Real pèdi an ki koz li make yon dezyèm gòl depi arive li an. Poutan tout konfyans Xabi Alonso se te nan Mastantono. Men anpil fanatik te gentan konnen Mastantono pa kapab yon titilè sou Rodrygo anndan ekip Real de Madrid lan. Real de Madrid ki vrèman son ekip fò nan fason pa l paske chak jwè yo te jis ap eseye fòm fè gòl nan tèl match men objektif prensipal la se te pou ekip Real de Madrid lan te bat si m pa ka fè gòl sa la li menm l ap vini m ap ba l fè l sof ke si ekip la gen tan ap mennen tout jwè yo vin ap jwe kounya pou tèt yo se konsa sa te ye avan arive Mbappé pandan ke n ap di gen orgueil gen etou men avan arive Mbappé ekip Real de Madrid lan Otomatikman ke l te gen tan ap mennen, depi yo te gen tan wè, waw, 3 pwen sa asire, tout jwè yo te vin ap eseye pwouve yo, pou yo te montre mwen menm mwen ka make la, m ka make la, e menm Eder Militao te fè plizyè gòl konsa tou, Federico Valverde, tout jwè Real de Madrid yo a lepòk sa yo t ap make gòl. Se te ase difisil pou te wè yon lòt jwè nan atak la te make gòl. Sèt, se pa t Alonso k te di moun pa choute. Sèt, se pa t Alonso k te fè yo pa t met boul lan nan kan. Men kòmsi konfyans tout jwè yo te desann. Tout jwè yo te vin santi ke yo ap jwe sèlman pou Kylian Mbappé e pafwa si Mbappé ta soti nan match, par hasard, E kòmsi ekip lan vrèman fayi, fanatik gentan konnen Mbappé pap prezan nan yon match li tout di ah m pa bezwen al gade. Donk anpil kritik tonbe sou Alonso nan sans sa an Espay paske yo di li te mal itilize sipèsta l te gen nan men l yo e ke pwoblèm lan se pa sèlman venan de jwè yo pandan ke y ap kritike Vinicius di se li ki koz depar Alonso a men se Alonso tou ki pat ka jere l e menm Yo kritike Alonso paske li te dwe fè Florentino Perez ba l yon ranplasan pou Luka Modric oubyen mande Perez pou l te kenbe Luka Modric pandan 1 an toujou. Choz ke Alonso pa t fè, yon mitan teren vin pa gen yon veritab maestro, 1 mitan teren Real la vin vrèman kre, pa gen anyen, se Tchouaméni k ap kenbe, Valverde ki te kapab fè pwa, Valverde vin oblije ap jwe adwat paske Xabi Alonso pat kapab vrèman jwe avèk avèk lateral dwat Real de Madrid yo, Dani Carvajal ki te blese epi Trent Alexander-Arnold ki li menm swa li prezan li sou ban li pa janm ka jwe ou di mwens li blese. Arnold ki pa vrèman jwe sou Xabi Alonso depi apre li te fin blese, Alonso tou pa sèvi a jwè sa ankò. Ebyen se Valverde ki te toujou ap jwe sou koulwa dwa, Valverde ki vin pèdi plas li nan mitan teren Real de Madrid la. Pou otan, yo toujou ap site non Valverde kòm youn nan jwè ki pat aksepte ak metòd Xabi Alonso yo nan ekip Real de Madrid lan e ki ta youn nan jwè ki koz depa li yo. Men, èske n ta ka kritike l pou sa tou? Paske Valverde ki vrèman pèdi plas li kote li te abitye jwe a Valverde te toujou di wi pou ekip lan li prè pou l jwe plas sa men se pa plas li tout moun konnen Valverde son milye de teren li pat ka jwe nan milye a paske Real te gen plizyè lòt jwè milye men te manke jwè sou koulwa dwa ebyen Valverde te jwe nan koulwa dwa ebyen Valverde te fè match li konsa e malgre tout plenyen tout Si fache l te ka genyen. Donk se kapitèn ekip la, misyon l se ede ekip la, donk li te ede. Li te ede. E kounye a nou pa ta swete ankenn moun pran sa pou yo sèvi avè l kòm ekskiz pou y ap di se Valverde, se Vinicius, se ot ki koz li ale e gen menm anpil fanatik k ap di Vinicius pwochèn fwa se pral ou menm ki prale, omenm w fin voye Xabi Alonso ale e ou menm n ap wè sa w pral bay, n ap sesi n ap sela. Donk mezanmi fòk yo ta fon ti stope avèk sa yo paske. M pa kwè sèlman yon jwè kòm Vinicius te ka peze osi lou pou l ta fè Alonso kite ekip lan pandan ke se Kylian Mbappé ki sanse chouchou ekip lan. Ebyen fanatik yo, nou pral swiv kijan sa ap fini avèk ekip Real de Madrid lan ki pral gen dezyèm match yo la avèk antrenè yo Alvaro Arbeloa, ebyen nou t ap kontan wè kisa sa ap ofri, kisa sa ap pote a ekip Real de Madrid lan ki vrèman. Nan yon zòn ase rouj, pa nan pozisyon l, pa nan plas li, men nan antèt la. Nou ta kontan pou antèt la ta sirprann nou tout, men Belo a ki deja ap jwenn kritik la, ki ap di l ke menm nan Kastiyal pat ka pwodwi, ki dire l ta vin pwodwi la. Ebyen n ap tann sa k ap pote. Nap fè yon travèse kounya fanatik mwen yo bò kote ekip FC Barcelone nan. FC Barcelone li menm pandan ke Real de Madrid tap elimine nan koup du Roi, li menm li vini apre ke l fin chanpyon pran yon premye trofe, ebyen li vin la tou feu tou flam nan koup du Roi, li pase ekip lan 2 a 0 e li ankò yn fwa kalifye. Donk FC Barcelone la ki gen yon nouvèl opòtinite pou l leve yon lòt koup ankò. pandan 2026 sa la. Se Barcelone avèk Lamine Yamal bien sûr ki make yon bèl gòl nan match sa tou. Ap mande eske vrèman Raphinha tap ka jwe match la, men Flick te di aprè anpil ti pale ke Raphinha ap kapab prezan. FC Barcelone ki li menm te konnen sa ke l vin defann, ebyen li te mete tout gran pyon l yo sou teren an. Nou pa konn si se yon erè debitan ke Al Arbeloa te fè, lè ke l te pran anpil timoun nan Castilla vin mete jwe, Manuel, bien sûr, vin mete jwe e tan dot. Li menm Hansi Flick te vini avèk jwè prensipal li, kèk ti jwè rechanj men tout ekip prensipal FC Barcelone nan te sou teren e yo bay yon rakle e yo pran kalifikasyon yo nan koup di Roi la kote ke yo asire plas yo la, ebyen fanatik yo FC Barcelone tou ki gen pou l antre an je nan Liga ankò, n ap mande èske yo p ap twò fatige, èske y ap kapab toujou kontinye sou menm lanse viktwa yo la, paske FC Barcelone la pa gen defèt, pa gen kanpe, se baton l ap bay, ebyen n ap ret tann pou nou wè kijan pri baton sa a ap evolye fanatik mwen yo, men nou ta swete ke yo pa al fè defèt nan move moman. Surtout nan Liga bien sûr. E gen anpil kritik la k gentan ap bay, genyen ansyen jwè Real de Madrid la ki gentan menm predi ke FC Barcelone pap kapab chanpyon Lig dè Chanpyon an, e ke Barcelone nou mèt wè l ase solid la, e ke l ap bay tout sa ke l ap bay yo, men pa mete swa sou li nan Lig dè Chanpyon an paske li pap chanpyon. Donk, foutbòl lajan n konnen l pa pale nan bouch, Men Barcelone lan ki ase solid, ki ase stab, k ap jwe yon bèl match e menm pi bèl manyè de je ki gen ann Espay la, la se yo k genyen l, paske nou pa wè ekip vrèman solid, ekip nòmal ankò ann Espay apre FC Barcelone. Donk, n ap ret tann pou n wè kisa Barcelone ap pote pou l kapab ranpòte Liga. Ou menm Lig dè Chanpyon an. Ebyen fanatik yo, n ap mete fen la e n ap tounen vin jwenn ou trè byento pou yon lòt ti moman denfòmasyon ankò. Raple nou ke foutbòl la pa sèlman yon match, men se yon egzamen pou chak ekip ak chak antrenè. Mwen renmen nou anpil.